Bonjour bonswa tout fanmi entènèt Koman nou ye Jodi an se toujou menm plezi a pou ke nou kapab retwouve nou pou nouvèl videyo sa E nan videyo sa jodi an de ki sa ke nou pwal pale nou pwal pale de sa nou rele la sajès Siman ou menm ki ap gade videyo sa la m di la sajès Ou di oh nan sajès men ou konn sak sajès deja men eske vreman ou konnen o fon sa sa sajès lan li ye e eske ou konnen ke sajès ki kote l soti bon siman ou pa ka kouri reponn kesyon sa konsa ebyen nan videyo sa nou konseye ou gade ti videyo sa jiska la fen e ou pral konnen ansanm avèk nou kisa ki sajès e ki kote sajès soti. E kisa yon moun dwe fè ou ankò kòman kew dwe fè pou ke ou rete saj? Ok kisa la sajès la ye? Nap bay yon kout definisyon. La sajès se yon konsèp ke yo itilize pou kalifye konpòtman yon moun. Nou tande sam di an byen? Sajès se yon. Konsèpt, Yo itilize pou kalifye konpòtman yon moun. Sètadi, se konpòtman ou ki defini èske ou se yon moun saj oubyen non ou pa yon moun ki saj. Men, konsèpt sa a, li souvan konfòm a yon etik ki lye a konsyans nou e konsyans lòt moun tou.

Umm Kanfira si w pa genyen tou ou ka parèt trè minim devan lòt moun. Pa bliye sa yo sou kalifye konpòtman w se sa ke n te di nan kòmansman videyo a. E konpòtman w ka montre w si w se yon moun saj ou pa. Men si nou ale tou o nivo filozofik et d'autres n ap jwenn anpil definisyon pou sajès. Men mwen menm jodi an m pral pale nou de

Poukisa nou di ke n ap pale de de la sajès ki vyen dèn wo oubyen la sajès de Dye? Se paske sajès ki soti anwo a non sèlman li pu, answit pasifik, li modere, se yon sajès ki anm, konsilyant e li plèn de mizèrikòd e de bon fwi. Se sa ki fè jodi a nou pran le swen nou fè videyo sa. Nou vini pou n pale w un peu de la sagesse. Sa nou bezwen konnen surtout c'est que chak moun ou jwenn ou ankò chak moun ke w ap gen pou rankontre sou wout ou oubyen chak moun k ap viv nan antouraj ou, li inik nan fason pa l. E pafwa nou jwenn moun sa yo, yo inik nan fason pa yo parapò a edikasyon moun nan, tanperaman li e talan li sitou. Anpil fwa talan moun nan kapab rann li inik de tout moun. Men, sepandan. Se souvan diferans sa yo ki prèske toujou baz konfli ke w kapab jwenn nan kèlkeswa relasyon ou gen avèk lòt moun. Nou konprann sa m di an byen? Ou dwe konnen chak moun ki nan antouraj ou, chak moun ke w pral gen pou rankontre sou wout ou, Moun sa a li inik pa rapò a yon pakèt bagay ke l posede lakay li. Pafwa se edikasyon moun nan ki rann li inik, pafwa se tanperaman li, pafwa se sans de responsablite moun nan, pafwa se talan moun nan sitou. Men se diferans sa yo ki genyen antre li menm e yon lòt moun ki pafwa konn koz konfli antre moun sa yo. Maintenant j'ai une question, une petite question Kilè nou saj? Tanpri zanmim reponn kesyon sa nan yon kòmantè pou nou silvouplè sa ap vrèman fè nou byen Kilè nou saj? Annatandan mwen menm m ap reponn bò kote pa m Nou saj se sitou lòske nou kapab evalye Tout divèjans ki genyen lakay moun ke nap rankontre ou moun nap fè fas avèk yo. Nou tout nou orijinal e orijinalite nou mande ou ankò li egzije ke nou itilize anpil sajès nan relasyon nou genyen avèk lòt moun. En efè, nou pa ka abòde tout moun d'une manière rigide, e kòm te kab di sa, lòske m di nou pa ka abòde tout moun d'une manière rigide, Eee Kòmsi nou paka abòne tout moun kòmsi tout moun te panse menm jan Eee Kòmsi tout moun te wè bagay yo menm jan Pou konprann ke tout moun ap ka reponn menm jan Nou Paske si Gen anpil bagay lakay nou ki rann nou chak nou inik. Ebyen ou oblije kòmsi abòde chak moun yon fason diferan. Sa mande kounya la pou moun ke wap fonksyone avèl yo, moun ki nan antouraj ou pou aprann konnen moun yo pi byen, konsa wap konnen ki konpòtman pou afiche avèk tèl moun ou tèl moun e wap konnen kòman pou abòde tèl moun ou tèl moun. Se pou sa, Jak, nan chapitre 3, vèsè 13 a 17, dekri nou les caractéristiques de la véritable sagesse. Pa bliye nan kòmansman videyo a m te di nou ke sajès, Sa vyen de Dye. La veritable sagesse, se la sagesse ki vyen dan wo. Se pou sa ke nou ale, e nan vèsè sa yo, nou tire, kòm te kab di sa, 6 prensip kle. Nan vèsè sa yo k ap vrèman pèmèt nou fè prèv de sajès nan tout relasyon nou, nenpòt moun ki saj, biblikman, sèke moun sa a posede la veritable sajès. Sis prensip kle ke nou tire nan vèsè sa yo. Premye prensip la, li di konsa, Je ne compromets.

Zanmim Mwen vle ke ou fè yon bagay Poz videyo a pou ke ou kapab byen tande 6 prensip kle ke nou tire nan Jak 3 vèsè 13 a 17 pou ke ou kapab poz videyo a tou kopye yo pou ke ou kapab byen konprann yo Mentnan yon senp ti aksyon ou kapab poze jodi a menm moman di moman ou fin gad videyo sa menm Se kòmanse pa mete 6 prensip sa yo an pratik e lè sa a nou garanti w w ap vin yon moun saj. E lasajès se sa a ki kapab defini ki moun ou ye e lòske w se yon moun saj, Ou reflete Dye paske la sajès sa vyen de Dye. Mwen kontan paske ou gade video sa jiska la fen e mwen espere a tout kèm ke video sa li te itil ou zanmim. Li rete si ou poko abòne a chanèl la pou ke ou fè sa kounya la ou pa bliye fè sa epi like video a se sèl fason ke ou ka ede nou pa bliye sitou. Pataje l avèk tout zanmi w. Pèmèt ke tou yo menm yo kapab gade, yo kapab tande, yo kapab konprann, yo kapab aprann ansanm avèk nou. Moman an rive zanmi pou nou di w babay, tchaw, n ap wè touswit pou yon lòt videyo. Baww!